Nimewo 1. Si w se yon moun ki fèk tonbe sou emisyon sa a, emisyon sa a se yon emisyon pou moun ki bezwen konnen kisa ki vodou, ki bezwen konprann kisa ki vodou, men jan mwen toujou di l, se pou tout moun ki bezwen konnen sistèm sa a nan yon sans syantifik, nan yon sans kote moun sa a se moun k ap panse, se moun k ap reflechi, Men se pa yon moun ki aksepte yo ba li epi li pran tankou moun ki gen mantalite relijye yo. Donk emisyon sa a li la pou jan de moun sa yo. Men tou si ou tonbe sou emisyon sa a se ke ou son moun kap chèche e m pa kache di w ou byen tonbe. Emisyon sa a li fè pati leson règ nimewo 1. ki se premye emisyon ki pral rantre danble nan tout sa ki a wè a vodou, kote ke nou pral gen yon seri de leson etap pa etap, youn ap siksede lòt. Donk si ou poko tande premye emisyon an ki te yon byenvini, mizankontèks, mwen konseye ou tande li. Yon fason pou nou kapab rantre nan kontèks emisyon sa, paske emisyon yo se youn ki siksede lòt, emisyon avan yo ap toujou fè swivi avèk emisyon k ap vini apre a. Donk jan mwen di nou an, tande emisyon avan an pou nou kapab byen santre nou nan kontèks emisyon sa. ke nap tande kounya la. Ankò map di nou tout, emisyon piblik ke Òd Milokan mete a dispozisyon tout moun yo, li pa fè objè de polemik a okenn moun ki ap pratike vodou, ki ap ansenye vodou, menm jan tou li pa nan polemik ak okenn gwoup ki ap pratike vodou. ki ap ansenye vodou tou, men si moun sa yo vle, si gwoup moun sa yo vle yo ka toujou tande emisyon sa e aprann de bagay pou yo kapab pi byen sène pratik vodou y ap fè e fason y ap ansenye vodou. Donk, nou di ou byenvini epi ranje ti chèz ba ou, nou pral rantre nan emisyon an. koulye a. Emisyon sa a oswa epizòd sa a nou di li rele Règ Nimewo 1. Se konsa fòmasyon yo atravè epizòd yo pral dewoule. Nou pral jwenn yon ansanm de règ youn apre lòt ki pral sèvi nou de scribe pou nou ka rive konprann eleman vodou yo ak pratik yo. Kisa règ sa yo ye? Règ sa yo se yon ansanm de teyori ke nou pral itilize pou nou kapab konprann fenomèn yo youn apre lòt. Se sa k fè li enpòtan pou nou eseye byen konprann yo e konsidere yo tankou de leson pou nou kapab rive metrize tout aspè ki genyen nan vodou ayisyen an. Poukisa nou di konsidere yo tankou leson, se paske se de bagay nou sipoze fè yo pran plas nan lavi nou, mete yo nan tèt nou, kòm de gid, kòm de mach a swiv pou nou konprann chak aktivite vodou, chak manifestasyon vodou, Chak eleman ki genyen nan vodou a. Kisa règ oswa teyori nimewo 1 an di? Teyori sa a di, Tout sa ki egziste. Li egziste nan yon espas ak yon tan. Tout sa ki egziste, konnen ke li egziste nan yon espas done ak nan yon tan done. E, espas sa a avèk tan sa a, yo chita anndan yon dimansyon. Teyori a se sa. Kèlkeswa sa ki egziste, li egziste nan yon espas ak yon tan, E espas tan sa a se yon dimansyon done. Donk, règ la se dimansyon yo. Nan dimansyon yo nou jwenn de espas avèk tan kote ke genyen de bagay ki egziste. An nou pran yon egzanp, yon wòch ki egziste, li egziste nan yon espas men an menm tan tou Li egziste nan yon tan done. Pann nan moman w ap obsève wòch sa a, w ap rekonèt ke li nan tèl espas e an menm tan li nan yon tan tou. Petèt, pandan w ap obsève l lan, pandan w wè l egziste an, pandan w konsyan l egziste an, ou konsyan li egziste nan tèl espas done, men an menm tan, Jan nou sot di la, ou ka di, ok, li egziste nan tan sa ki pa pa mne vè nan tèl dat. Donk, li nan yon tan. Otomatikman li nan yon espas, li nan yon tan. Pa gen anyen ki egziste ki pa egziste nan yon espas ak tan. E se espas ak tan sa yo ki chita anndan yon dimansyon. Chak dimansyon gen yon tip de espas Li gen yon tip de tan. Men sa pou nou vrèman prete atansyon avè l e nou rive konprann nan règ sa a, sè ke depi bagay la egziste, li egziste nan yon espas ak yon tan ou ankò, depi bagay la egziste, li egziste nan yon dimansyon. Si m ta mande ou, èske ou egziste? W ap di m wi. Enben lefè ke ou egziste, ou otomatikman nan yon dimansyon, e dimansyon nan li gen yon espas ladann, li gen yon tan ladann. Si m ta mande w, èske ou konnen yon pye bwa ki egziste? Otomatikman, pye bwa sa a, li nan yon dimansyon done. Donk, anndan dimansyon sa a, li gen yon tan, li gen yon espas. Si m ta mande w, èske panse egziste? W ap di m wi, enben rekonèt otomatikman panse sa a li egziste nan yon dimansyon. E anndan dimansyon sa a gen yon espas, gen yon tan. Se teyori a sa. Depi bagay la egziste, li egziste nan yon dimansyon. E anndan dimansyon sa a, gen yon espas, gen yon tan. Paske li pa ka egziste si pa gen yon espas, si pa gen yon tan. E tout espas-tan yo, yo chita anndan yon dimansyon. Donk vrè règ nou pou jodi an se sa yo rele dimansyon an. Puiske dimansyon yo se se kote ki gen yon espas yon tan e se la tout espas tout tan sa yo bagay ki egziste yo yo egziste. Menm jan nou menm moun, bèt yo, avèk plant yo nou egziste nan yon dimansyon e dimansyon sa li gen yon espas ladan li gen yon tan Tankou nou konnen l lan, n ap di jodi, n ap di demen, n ap di apre demen, n ap di men sa k te pase, m ap di men ki lè li ye, men ki men men ki sa k ap pase nan moman sa a, e pandan tout bagay sa yo ap pase, y ap pase nan yon espas, tout espas sa a avèk tan sa a, y ap dewoule anndan yon dimansyon, ke dimansyon pa nou an, mesye syantifik yo rele twazyèm dimansyon. Donk. W ap konprann rapid vit. Si m ta mande w kisa ki egziste nan dimansyon pa nou an ke yo rele twazyèm dimansyon, w ap di mwen genyen nou menm moun yo, genyen bèt yo, epi genyen plant yo. Pa gen lòt bagay ankò kòm eleman ki egziste. Chak bagay sa yo gen tout kalite bay varyant yo. Gen wòch yo, gen gen tè a tèl ke nou konnen n, gen planèt yo ak inivè yo tèl ke nou konnen n. Sa a se dimansyon pa nou an kote ke nou ka obsève bagay sa yo ki egziste ladan n nan. Men, èske ou ka di panse k ap pase nan tèt ou yo egziste nan menm dimansyon sa a? M pa rete kwè sa. Èske ou kapab di, nan menm twazyèm dimansyon sa a kote gen nou menm bèt ak moun yo, èske Emosyon ke nap resanti yo nan menm dimansyon sa yo? M pa rete kwè sa. Pase ke, eske nou kapab wè emosyon nou yo? Eske n kapab touche yo? M pa rete kwè sa. Menm jan tou, eske w ka wè panse w yo? Eske w ka touche yo? Eske w ka ob. Non. Tout sa w pral itilize pou gen kontak avèk sa yo, ou pral itilize yon lòt aspè nan ou, ki pa aspè fizik ou. Depi ou ap itilize yon lòt aspè ki pa aspè fizik ou pou obsève oubyen pran konsyans de yon lòt bagay ki egziste, li pa nan dimansyon fizik nou an ankò, li nan yon lòt dimansyon. E se la pou w konprann, otomatikman, nou menm moun, Nou egziste nan plizyè dimansyon an menm tan. Nou egziste nan dimansyon fizik la, nou egziste an menm tan nan dimansyon emosyonèl nou yo, nou egziste an menm tan nan dimansyon mantal nou yo, pou nou site sa yo sèlman. Donk se menm jan tou w ap konprann, lè yo pale w nan vodou an gen pwen, nanm, gad, lwa, Bagay sa yo, fò konnen otomatikman yo egziste, e si yo egziste, yo egziste nan yon dimansyon. Donk, si nou gade nou menm, pèsonèlman, nou genyen kò fizik nou ak tout sa k ladan l, tout aktivite fizik nou ak tout sa ki nan anviwònman fizik lan, li nan yon dimansyon, men an menm tan tou, nou gen emosyon nou yo, ki nan yon dimansyon, an menm tan tou, nou genyen panse nou yo ki nan yon dimansyon, pou nou site sa yo sèlman, menm jan tou nou rekonèt lwa yo, pwen yo, nòm yo, gad yo ki egziste, donk yo menm tou yo egziste nan yon dimansyon. Tousuit, n ap konprann dimansyon yo, puiske nou menm moun, nou ka gen entèraksyon a plizyè dimansyon an menm tan, sa vle di lòt dimansyon yo, yo paralèl avèk dimansyon pa nou an ki fizik lan. Se la nou pral rantre nan domèn dimansyon yo ki se dimansyon sa yo ke yo rele dimansyon paralèl. Li enpòtan pou nou konprann ki sa ki yon dimansyon paralèl, paske se pa rapò a sa nou pral eseye konprann chak aktivite yo kòman y ap fèt, kòman yo entèraji youn ak lòt, kòman youn ka sòti nan yon dimansyon pou l rantre nan yon lòt, Kòman youn, malgre l li nan yon lòt dimansyon, li kapab obsève e menm rive entèraji avèk yon lòt dimansyon? Sa ka fèt se paske dimansyon yo paralèl. Donk, se teyori sa a ke yo rele teyori dimansyon paralèl la. Nou menm, dimansyon Panse nou, li paralèl a dimansyon fizik nou. Dimansyon emosyonèl nou yo, li paralèl a dimansyon fizik nou. Kapab gen yon entèraksyon ant youn ak lòt pandan ke an menm tan tou lè twa egziste. E se sa yo rele dimansyon paralèl lan, nou pral eseye rantre danble Nan kesyon dimansyon paralèl yo, pou nou kapab konprann fenomèn yo etap pa etap, pou nou kapab rive konprann yon ekip fenomèn ki genyen nan nou menm, ou ankò an jeneral nan vodou an atravè tout eleman, tout antite ki genyen, k ap veyikile anndan vodou an. Yon moun ki konnen vodou an tradisyonèlman jan yo konnen l lan, nan aspè relijye vodou an jan yo konnen l konn ap dewoule yo anba peristil yo. Moun sa kapab di kisa misye ap di la, ki bagay sa misye ap pale la, bagay sa misye ap pale la pa gen anyen a wè a vodou non. Men moun sa t ap konplètman andeyò de reyalite a paske an nou pran yon ti egzanp. Poukisa yo di kafou a pou nou 2? Poukisa nan vodou an nou enterese, nou pran egzanp sa, a kafou a? Lè n rive nan kafou an, sa k ap pase nan kafou an? Èske nou wè l ak je nou? Èske nou ka touche l? Non, nou pa kapab. Paske, sa k ap pase nan kafou an, li pa nan dimansyon nou an. Men sa pa vle di pou otan Pandan ke nou nan dimansyon pa nou an ki fizik lan, nou p ap eseye ou menm rive antre an kontak a sa k ap pase nan kafou a. Se paske gon bagay k ap pase nan kafou an, men li pa nan dimansyon fizik nou an. Men nou menm moun, nou gen kapasite pou n rantre an kontak avèk sa k ap pase nan kafou an ki pa nan dimansyon fizik nou an, Men ki non dimansyon lòt ki paralèl a sa k ap pase nan Kafou an. Pou nou pran egzanp sa sèlman. Se menm jan ou ka ale nan simityè a. W ale nan simityè a, w al fè sa w konnen w al fè a, oubyen sa w konn wè yo ap fè a. Men tout sa y ap fè nan simityè a li pa fizik. Ou pa wè l, ou pa wè anyen k ap pase. Moun ap pale a bawon lap ou selman wè yon kwa ke yon moun te fè yon jou avek yon mòtye men gen de entèraksyon kap pase nan espas sa ke ou pa ka konprann bawon an wi li egziste men li egziste nan lòt dimansyon kote sa moun nan ale a kote nou wè kwa a aktivite yo ap fèt lan se espas sa ki fizik lan Men paralèl a espas sa ki fizik lan, gen yon lòt dimansyon se la a bawon an chita. E tout sa w ap fè nan espas sa, donk an menm tan l ap fèt nan fizik lan, l ap fèt nan lòt dimansyon an tou. Donk se menm jan m ta ka pran yon telefòn, m ap pale a yon moun. Kote m ap pale a moun lan gen yon espas, gen yon tan. Men moun lan pa e bò kote m nan. Donk mwen nan espas mwen, moun lan nan espas li. Sa vle di, Nan teyori an, nan moman sa moun nan nan dimansyon pa l, mwen nan dimansyon pa m, e nou ap entèraji. Sa vle di gen posiblite pou de dimansyon, kèlkeswa kote yo ye an, yo ka antre an koneksyon youn ak lòt, e se sa k ap pase nan vodou an ant nou menm moun e lòt antite yo. Donk yo nan dimansyon pa yo e nou menm nou nan dimansyon pa nou. Dimansyon pa yo a paralèl a dimansyon pa nou an. E se sa k fè yo kapab rive gen yon entèraksyon ant dimansyon pa nou an ak dimansyon pa yo a. Si yo pa t nan yon dimansyon done, si yo pa t nan yon espas done, ou te mèt di klè l pa egziste, sèl kote l egziste, se nan dimansyon imajinè ou. Men si gen yon aksyon ki fèt, gen yon reyaksyon ki pwodui, sa vle di bagay la egziste. Ki sa m vle di pa la? Yon moun dòmi, li reve yon moun vin kote li, li di li jwe tèl nimewo. Epi demen maten bèlebyen, nimewo sa a li sòti. Sa se pa imajinasyon. Se ke a yon moman done, genyen ou menm, konsyans ou antre nan dimansyon kote eleman sa a ye an, li ka rive wè sa k pral pase nan dimansyon pa w la nan demen, Li antre an kominikasyon avè w, li di w fè sa, fè sa. E se sa ki tout tan k ap pase avèk gad nou yo. Paske, nan dimansyon paralèl yo, dimansyon yo, espas yo kapab diferan, tan an tou kapab diferan. Konsa tou yo kapab menm, men nan sistèm k ap dewoule nan dimansyon yo, y ap diferan kanmenm. Dimansyon yo gen posiblite pou tan k ap veyikile nan yon dimansyon done ale nan nivo bokou pi avanse kote ke li kapab wè sa k pral pase nan yon lòt dimansyon anvan menm li rive. Avèk gad yo, nou kapab di nou gen yon reyalite konsa. Ou dòmi, ou leve nan kabann ou, men ou leve kò w kraze, ou pa santi w ka fè anyen. Tout sa w santi w ka fè se kouche dòmi. Epi, Nan fen jounen an, ou tande wout ou ta pral pase a te gen yon deblozay ki pete, te gen tire, moun mouri, ou ankò te gen yon aksidan grav ki pase, sitou nan machin toutan w ap monte a. Men sa k pral pase. Apre ou pral tande ou te fè yon rèv oubyen yon moun ki te gen yon antite sou li, epi nan moman l gen antite an li di w pa wè m te pwoteje w, pandan ke moun nan pa t janm konnen sa k te pase w. Moun nan pa gen okenn mwayen pou l te konnen te gen yon bagay konsa Paso. Donk, ou kapab konfime efektivman antite a te fè yon bagay. Men kòman antite a rive kapab pwoteje w de yon bagay ki pral pase ke w poko menm nan espas tan pou l rive w la? Se pase ke nan espas tan kote l ye a ou ankò nan dimansyon kote l ye a, li gen kapasite pou l wè de bagay ki pral pase nan dimansyon pa w la, Anvan menm ou viv li. Se sa ki di, dimansyon pa l la, tan ki nan dimansyon pa l la diferan a tan ki nan dimansyon pa w la. E kote ke nan dimansyon pa l la, li kapab gentan wè sa k pral pase nan demen w, nan apredmen w, Anvan menm li rive. E lè w genyen antite sa kòm pwotektè, li vin kapab pwoteje ou paske l gen tan wè sa k pral pase anvan menm ou menm ou kòmanse viv li nan dimansyon pa w la. Sa nou ta kapab rele se yon antite ki wè fiti. Si nou vle l konsa, nou ka toujou di l. Men sa a pou w konprann nan se konprann ke dimansyon pa l la nan yon nivo tan tèl, ki siperyè oubyen ki pa p dewoule menm jan a tan pa nou an nan dimansyon pa nou an, li ka rive wè sa k pral pase nan dimansyon pa w la. Se sa a ki genyen nan kesyon dimansyon paralèl yo. Dimansyon yo pa sèlman kontante yo yo paralèl youn ak lòt, men, tan yo avèk espas yo diferan. Tan an ka dewoule bokou pli vit ke tan pa w la.

pa yo, tip de èt pa yo k ap viv ladan yo, espas yo diferan pa rapò a espas pa nou an ki nan dimansyon pa nou an, e tan yo diferan pa rapò a tan pa nou an. Genyen ladan yo tan yo ka menm, gen ladan yo tan yo kapab diferan. Men, sa ki enteresan pou konprann, bagay la depi li egziste, li egziste nan yon dimansyon. Genyen yon sistèm nan dimansyon pal la, li gen tout yon mòd de vi, li te, li gen, yo gen prensip yo tou, yo gen lwa yo, menm jan nou menm nou gen prensip nou, nou gen lwa nou nan dimansyon pa nou an. Sa yo se bagay pou nou byen konprann yo, pou nou kapab konprann aktivite ki genyen ant nou menm a pwòp tèt pa nou e lwa yo avèk nou menm. Pase ke menm nou menm, an menm tan n ap fonksyone, Nou wè nou nan dimansyon fizik la, nou nan lòt dimansyon. Gen yon bagay ki ka rive w, ou pase yon kote, epi ou santi ou mal, ou santi emosyonèlman ou tris, ou santi emosyonèlman ou kontrarye. Sa k ka pase an, se pa nan fizik ou li rive w. Se emosyon w ki genyen yon entèraksyon nan yon dimansyon kote l ye an ki petèt avèk yon lòt eleman oubyen yon lòt antite ki nan lòt diman, ki nan dimansyon emosyonèl la avè w, ki gen yon entèraksyon ki vin koz ke emosyon an twouble, li vin ba w yon sansasyon de tristès, yon sansasyon de kontraryete. Se, se menm bagay la tou ki pase nan dimansyon mantal nou. A de moman done, nou tande yon bagay nan mantal nou. A de moman done, yon ide monte nan mantal nou. Se pa tout lide ki monte nan mantal nou ki se ide pa nou. Gen ide, se lòt ide, lòt eleman oubyen lòt antite ki nan menm espas mantal sa ou ankò nan menm dimansyon mantal sa avè nou k ap ba w de zide. E ou menm tou ou ba yo de zide. Depi l nan menm dimansyon mantal ou an, li ka antre an kominikasyon avèk ou. E se sa a pou nou rive konprann nan. Eleman prensipal la ki klè nan tèt nou an, se ke chak bagay yo ki egziste, yo egziste nan yon dimansyon. Si w se moun, mwen se moun, donk nou egziste nan menm dimansyon. Men, si sa ki egziste a se ta yon pwen, e ke mwen menm mwen se yon moun, wi, nou egziste, men nou pa egziste nan menm dimansyon, pase ke. Nou pa gen menm aspè fizik, nou pa gen menm eleman ke nou menm nou genyen nan dimansyon an, e m pa ka entèraji avè l menm jan m ka entèreji avèk yon sè m a yon frè m. Poukisa? Se pase ke li pa nan menm dimansyon avèk mwen. E se teyori an sa e se sa pou n rive konprann lan. Pandan tout dewoulman eksplikasyon règ nimewo 1 an ki gen a wè a dimansyon yo ki genyen espas-tan ladan yo a, Mwen itilize plizyè egzanp pou m kapab esplike nou e fenomèn dimansyon an. Mwen pran egzanp de pwen, mwen pran egzanp de lwa, men mwen menm pran egzanp kafou an pou m kapab esplike nou fenomèn yo k ap pase ant dimansyon yo. Men, fò m di nou se de egzanp mwen pran gwosomodo. Paske m poko vrèman rive nan epizòd kote ke nou pral eksplike kisa lwa yo ye pou n ka rive konprann. M poko rive nan epizòd kote pou m eksplike kisa yon pwen ye, kisa yon gad ye. Donk, konprann egzanp yo nan sans yo, wè egzanp yo nan sans kote pou nou rive konprann dimansyon yo kisa yo ye, san ke nou poko. Rantre pwofondeman nan konprann ki sa k yon pwen, ki sa k yon nanm, ki sa ki gen nan kafou, jan mwen pran egzanp yo pou mwen pou m te eksplike fenomèn dimansyon yo. Men nou mèt pasyan, nan emisyon k ap vini yo, nan epizòd k ap vini yo, n ap gen pou nou pale ki sa ki l pwen, ki sa ki nanm, ki sa ki gad. Men pou kounye a sa ki enteresan pou nou rive metrize, nan emisyon sa se fenomèn dimansyon yo e ke rive konprann dimansyon yo nan domèn espirityalite a, note byen mwen di nan domèn espirityalite a, mwen pa di nan domèn mistik, mwen pa di nan domèn relijye ki gen aspè nan e nan vodou an. Poukisa mwen di espirityalite byen presizeman? Ban m ouvr on ti parantèz, espirityalite nan tout domèn espirityèl se kapasite kote ke ou rive ka konprann yon bagay, ou ka entèprete bagay la pa konpreyansyon ke ou gen de li ou ankò ou ka idantifye bagay la pa rapò konsyans ou gen de li. Tout moun ki rive gen konsyans don bagay se yon moun ki plizoumwen kapab konprann bagay la. Pase spirityalite a se sa, toutotan ou poko ka konprann fenomèn nan, ou poko gon nivo spirityèl de li. Ou poko gon nivo de konsyans de li. Pandan ke, lè nou pran aspè mistik yo, aspè mistik yo, yo pa twò mande fò konprann yo. Se son ansanm de fòmil yo ye, se yon ansanm de resèt yo ye, yo di w fè sa, plis sa, epi al tann rezilta w. Rive nan kafou a, m pran yon egzanp kafou ankò, depoze e tèl plat manje avèk 7 sen kòb. Epi al tann rezilta w. Se konsa aspè mistik yo ye. Mistik yo se yon ansanm de resèt, se yon ansanm de fòmil ki egziste ki pou pèmèt ou jwenn yon rezilta done san ke pou otan ou pa bezwen konprann twòp bagay. Men aspè espirityèl yo. Yo menm se yon aspè ki ba w yon ansanm de konesans, ki ba w yon ansanm de metriz de bagay yo. E lè w gen konpreyansyon yo vrèman, lè w gen metriz yo, sa ka fè w rive fè dè aktivite mistik san ke w pa t bezwen aprann yon resèt. Piske si w konprann bagay la, w ap tou konnen men sa pou w fè pou w jwenn rezilta w ap chèche a. Se diferans sa ki genyen ant mistik la avèk espirityèl la. Se sa k fè mwen menm, Fòmasyon m yo yo plis baze sou aspè espirityèl la ki, klèman, lè w rive konprann yo e metrize yo byen, l ap ba w yon kapasite mistik apre. Men, mwen menm mwen fokis mwen pou konprann bagay la nan aspè espirityèl li, paske majorite pwoblèm ki genyen nan kesyon vodou se paske moun yo pa rive konprann sa k ap pase yo e ke yo sèlman ekspoze a sa moun ap di de pa e dotr, ki dèfwa vrè, ki dèfwa ki pa vrè, ki dèfwa ki parèt dè mistè pou yo, yo pa konprann anyen, dè bagay ki fè yo pè, dè bagay ki fè yo vle foure pye yo pou yo fon dè zaksyon san ke yo pa menm konnen kote yo prale, se tout aspè sa yo ki bay dè pwoblèm. Men mwen menm mwen vle eksplike nou dè bagay. Mwen vle mete l nan aspè spirityèl la pou nou kapab rive. gen konpreyansyon de bagay yo e rive metrize yo lè yo ap pale nou de vodou pou n kapab di ok men sa k vodou an mwen konprann vodou an donk lè lè w fin konprann li lè sa wa gade èske w toujou pè li èske w toujou panse son vye bagay li ye sa li pral depann de ou menm lè w fini pran tout fòmasyon m ap mete anlim yo Ou metrize yo, ou chèche konprann yo. Si gen bagay ou pa konprann, ou eseye kontakte m pou nou kapab plis eklèsi yo, paske nou pap janm kapab fin di tout bagay. E dèfwa gen de moun ki kapab konprann yon bagay an fonksyon de li menm. E la nou ap fè yon bagay jeneral, n ap emèt de konpreyansyon pou yon fason jeneral. Donk pou nou retounen nan kesyon dimansyon an, konprann ke dimansyon an nan domèn espirityalite li, ki sitou lye avèk vodou nou an ki se vodou ayisyen an, se de zespas tan ki egziste, men tout espas tan li egziste nan yon dimansyon done. Donk dimansyon yo se sa, se de zespas tan ki egziste, pou ki sa yo egziste, se paske gen yon ekip eleman ki egziste, otomatikman yo egziste, yo fè pati de yon dimansyon ki se yon espas tan ki pa fòseman menm. a tout dimansyon. Genyen plizyè bagay ki egziste, si gen plizyè bagay ki egziste gen plizyè dimansyon ki egziste tou. Paseke tout bagay yo pa menm, nou menm moun, bèt ak plant yo, nou pa menm jan a pwen nanm gad yo. Donk nou menm moun nou gen dimansyon pa nou, menm jan tou pwen yo, nanm yo, gad yo, lwa yo tou, yo gen espas pa yo, donk yo gen dimansyon pa yo. Men gen yon fenomèn kote ke youn ka antre an entèraksyon a lòt. Pandan mwen menm map fè tout sa map fè nan dimansyon pam nan, pandan ou menm wap fè tout sa kap fèt nan dimansyon paw la, paralèlman gen de bagay kap pase nan lòt dimansyon yo an menm tan, menm kan yo pa gen menm tan. kwonolojik jan nou genyen l lan, men y ap dewoule an menm tan e sa ka rive ke gen de entèraksyon ki rive ant nou menm a yo menm. Se menm jan lè m pran egzanp mwen te pran an odepa a. Nou ap fonksyone, n ap fè tout sa n ap fè, n ap fè travay n ap fè a, pandan n ap fè travay n ap fè a, epi panse nou ap fè de bagay, n ap panse a de bagay an menm tan ke pandan ke n ap fè yon travay. Sa vle di, nan plan fizik la n ap fè yon bagay, epi nan plan mantal nou, ou dimwens nan dimansyon fizik la n ap fè yon bagay, nan dimansyon mantal nou an gen yon bagay k ap fèt an menm tan. Men, youn pa stope lòt, youn pa anpeche lòt fonksyone, men y ap fèt an menm tan. Se sa k fè nou rele, yo rele aspè sa paralèl. Se de dimansyon k ap fonksyone, ou ka di men sa la, men lòt la la, men yo chak evolye nan espas pa yo, donk y ap evolye nan dimansyon pa yo. E se sa nou sipoze konprann, gen de bagay ki egziste, yo egziste nan de dimansyon, men dimansyon piske yo pa nan menm kote, yo pa nan menm espas, espas yo diferan, e. Puiske yo ap dewoule an menm moman, donk yo paralèl parapò youn ak lòt. E ke lòt bagay pou nou rive konprann, dimansyon yo, espas yo avèk tan ki gen ladan yo, yo pa fòseman menm, yo diferan. Sensèman, tan k ap pase nan dimansyon mantal nou, li totalman diferan a tan k ap pase nan dimansyon fizik nou. Ou ka pran yon segond pou panse avèk dè milye bagay ki te pase nan mantal ou pandan ke lè ou rantre nan plan fizik ou, ou ap pran konsyans de fizik ou an, se de bagay ou te pran yon nonb de tan pou l te akonpli pandan ke nan mantal ou panse l yon menm moman. Ou kapab e an nou pran yon egzanp, an nou di nan mantal nou n ap panse kòman pou nou fè yon chèz. Sa ka pran anviwon. yon segond, li ka pran w anviwon de segond, li ka pran w anviwon inè tou pou panse tout sa w ap bezwen pou fè chèz la. Men lè w pral akonpli l nan plan fizik lan, l ap pran w anpil tan ke sa. Tou sa pou eksplike nou, ou panse chèz lan, tout eleman w ap bezwen pou fè chèz la, li ka pran w, an nou di anviwon inè de tan. pou panse li e finalman ou reyalize l nan mantal ou epi w wè chèz la jan w ta renmen l lan. Nan mantal ou, li ka pran w anviwon inè de tan, men gen moun li ka pran n pi piti gen moun li ka pran n plis tou. Men pou w al reyalize chèz sa nan plan fizik la, l ap pran w plis tan. Sa a se yon egzanp ki pou di ou, Tan k ap pase nan mantal ou a tan k ap pase nan dimansyon fizik ou an se de bagay diferan pandan ke yo tou lè de egziste bèl e byen. Sa a se yon egzanp ou kapab eseye apwofondi l pou konprann fenomèn diferans ki genyen ant tan avèk diferan tip dimansyon yo. Sa li vrèman enpòtan. Menm jan tou, yon dimansyon nan aspè fizik li, nan aspè espas li, bagay yo ka. Parèt diferan, men konsa tou yo ka parèt menm. Si nou ta pran yon egzanp, annou pran egzanp yon bitasyon. Nan dimansyon fizik yon bitasyon yon moun, pa egzanp si bitasyon an se kote ki gen yon ekip pye bwa, gen gen ti kay ki egziste ladan li, Petèt moun nan, gen moun ki fè kay pou antite yo nan espas la. Gen moun tou ki pa fè kay pou antite, men gen yon ansanm pye bwa kote yo di w tèl pye bwa se tèl repozwa, tèl lòt pye bwa se tèl lòt repozwa. Lè w gade l nan aspè fizik nou an, nan dimansyon fizik nou an, ou wè sa. Men si w te gen posiblite pou w antre nan dimansyon ki paralèl abitasyon sa kote antite yo byen reyèlman ap evolye a, ou kapab wè gen yon pyebwa efektivman, konsa tou w gendwa pa wè pyebwa, ou gendwa wè gen lòt bagay k ap pase ladan l. Tou sa pou eksplike w dimansyon ki paralèl avèk espas fizik ou an, Li kapab genyen menm dekò ki genyen nan plan fizik ou an, konsa tou dekò la ka diferan. Men kit dekò la menm, kit dekò a diferan, sa k ap dewoule yo pa fòseman menm, sa yo rele sistèm ki etabli nan dimansyon yo, yo pa fòseman menm. Pandan ou menm ou wè gen dezaktivite k ap fèt nan timoun k ap kouri nan espas bitasyon nan, moun k ap manje, lòt k ap rele lòt, si w rantre nan dimansyon paralèl ki lye abitasyon sa, ou gen dwa wè se lòt bagay k ap fèt, ou gen dwa wè se yon seremoni k ap fèt, se danse k ap fèt, se tanbou k ap bat, donk bagay yo diferan. Donk sa pou w rete konprann, se ke dimansyon yo, byen ke yo paralèl, yo ka kapab gen menm dekò, konsa tou yo gen dwa dekò yo ka konplètman diferan, men sa k ap dewoule ladan yo, Yo pa p fòseman menm piske eleman ki egziste nan chak dimansyon yo, yo diferan. Donk, piske yo diferan, w ap gen de mòd de vi, de mòd daksyon ase diferan menm kan yo ka rive sanble. Men yon bagay tou, tan ka menm. Men konsa, menm jan li ye nan tan pa nou an, li kapab menm nan lòt tan. Men konsa tou te gen de lòt dimansyon paralèl tan ka konplètman diferan, diferan nan yon nivo kote ke tan pa yo a kapab tèlman fonksyone nan fason pi rapid, li kapab rive obsève tan pa nou an, de bagay ka pral pase nan tan pa nou an anvan menm li rive nan tan pa nou an. Donk, se sa yo pou nou rive konprann. 2 dimansyon an, m espere ke mwen te eseye detaye fenomèn dimansyon yo avèk dimansyon paralèl yo ase pou nou rive konprann yo e metrize konsèp sa, paske se yon konsèp ki vrèman enpòtan pou nou konprann li, se baz tout sistèm nan. Paske eleman yo, yo bèlebyen egziste, men yo pa egziste nan fizik nou an. Yo egziste nan de dimansyon paralèl e ke dimansyon paralèl sa yo, yo gen de entèraksyon. Nan pwochen epizòd la nou pral genyen pou nou wè yon lòt aspè nan dimansyon paralèl yo kote ke nou pral eseye konprann entèraksyon ki genyen antre yo, antre sòti ki genyen ant dimansyon pa nou a a dimansyon paralèl yo ki egziste. Pase ke si nou kapab rive antre an relasyon avèk yon antite ki pa nan dimansyon pa nou an, e menm jan yon antite ki pa nan dimansyon pa nou an rive antre an kominikasyon avèk nou menm moun, bèt yo, plant yo ki nan dimansyon fizik lan, sèke gen de kote pou yo rantre, pou yo sòti, sèke gen yon posiblite kominikasyon ant dimansyon ak dimansyon, byenke yo paralèl. N ap genyen tou pou nou fon ti rale sou kesyon. Plan yo ke lòt òd mistik yo toujou ap di, lè y ap pale de plan astral, plan kozal, plan mantal tou. Donk, tout diferan plan ke lòt òd mistik yo toujou ap pale, pou nou eseye wè yo nan kesyon dimansyon an. Pase ke yo menm yo, a de moman yo di de plan, men plan yo tou se, se son de dimansyon yo ye, e se la nou pral eseye plis detaye fenomèn nou menm moun nan, Kòman ke nou menm moun nou an menm tan egziste nan plizyè dimansyon san ke nou pa rann kont de sa? M ap kite nou la sou emisyon sa a nan epizòd sa a e m ap kase randevou avè nou samdi pwochen pou pwochen emisyon an. Mèsi pou ekout nou e mèsi pou konpreyansyon nou. M ap mande nou abòne pou nou kapab pa rate okenn epizòd ki sòti. E si nou kapab ou si nou vle, nou ka toujou kite de kòmantè nan respè youn pou lòt. Epi mwen menm m ap reponn. E ankò, si gen moun ki ta renmen kontakte mwen, li ka eseye kite yon mesaj pou mwen e ke mwen menm m ap kontakte li.